Ansyen prezidan peyi Larisi a ki se Dimitri Medvedev, mesye a fè yon deklarasyon chòk konsènan peyi Ikrèn. Yon lòt kote, jounal The Guardian fè gwo revelasyon nan sa ki gen awè ak demand zam ke peyi Ikrèn fè ak peyi oksidan yo pou li kapab genyen gè a fas ak Larisi. Yon lo materyèl kite peyi Larisi nan direksyon peyi Ikrèn e nan Donbas bagay yo kontinye konplike pou lame Ikrenyèn nan. Bonjou bonswa kòman ou ye youn nan fason pou ankouraje m nan travay la se lè w kite yon like e w ban m plizyè pataj e kòmantè w yo vrèman enpòtan abòne si w pat ko abòne e sa yo pap koute w yon goud se jis ankouraje m nan sa ke map fè a mwen pap sispann chèche enfòmasyon pou m enfòme w nan tout sa kap pase nan mond la. Ansyen prezidan peyi Larisi a ki se Dimitri Medvedev Mesye sa ki te prezidan peyi Larisi pou 4 tran, soti 2008 pou rive 2012, e li te premye minis soti 2012 pou rive 2020, li fè 4 tran prezidan e 8 tan premye minis peyi Larisi. Mesye a fè yon deklarasyon ki pa avantaj peyi Ikrèn. Ki a di ke dan 2 zan, Likrèn egzistè toujou su la kat du mond. Sa se deklarasyon Medvedev. Mesye a doute sou egzistans peyi Ikrèn sou kat mond la. Nan 2 zan mesye a gen gwo dout. Li gen dout, kestyon ke l poze tèt li. Li di kisa ki di nan 2 zan ke peyi Ikrèn ap toujou egziste nan kat mond la. Pou sa k ap pase la nan peyi Ikrèn, koz konfli peyi Ikrèn avèk Larisi, peyi oksidan yo ki pa sispann founi peyi Ikrèn zam, e Larisi pa sispann bonbade 2 bagay ki vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn, anpil enfrastrikti detwit nan peyi Ikrèn, anpil sivil tonbe, e jan bagay yo prale la, gen plis pase 100 jou depi pa gen enpòtasyon ak ekspòtasyon ki fèt nan peyi Ikrèn, sèlman gen zam ki enpòte nan peyi Ikrèn. Ikrèn kapab toujou egziste, men bagay yo kapab parèt vrèman konplike. Nou kapab jwenn yon Ikrèn ki se peyi ki plis pòv sou kontinan Ewop la. Pou sa ke Ikrèn te reprezante an Ewop, sitou pou sa ki gen awè ak sereyal, e izin Azovstal la nan Mariupol ki te konn pwodwi anviwon 12 milyon ton de fè e aso chak ane. E aktyèlman, izin sa a 70 pousan detwit, e Mariupol okipe pa Lame Ris la. Eske Larisi ap remèt Mariupol? sa a gen gwo dout ladan l, e Kherson ki te vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn, Kherson sou kontwòl Larisi, èske Larisi ap remèt Kherson? Se kestyon k ap poze toujou. E pozisyon ke lame ris la okipe, se pozisyon ki vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn. Pozisyon sa yo chaje ak resous natirèl. Èske pandan dezan si Ikrèn kontinye ap pouse konsa avèk Larisi, si konfli a kontinye, èske Ikrèn ap toujou gen enpòtans ke li te genyen an? Nou kapab di, li difisil. E aktyèlman la pou jan gè a ye la nan peyi Ikrèn, Ikrèn pa gen menm enpòtans la. Gè a te mèt te kanpe jodi a la, Ikrèn ap pran tan pou li kapab reprann li jan sa te ye avan. E pou lame Ikrenyèn nan, yo te klase an 22 zièm pozisyon nan sa ki gen a wè ak fòs militè nan mond la. E aktyèlman la, nou konnen lame Ris la detwi anpil enstalasyon militè pou peyi Ikrèn, malgre Ikrèn ap resevwa materyèl nan men peyi oksidan yo, men sa pa sifi. Anpil materyèl detwi chak jou pou peyi Ikrèn, la Risi pèdi materyèl, la Risi pèdi sòlda, nou konnen pou peyi Ikrèn bagay yo vrèman konplike dènye lè sa yo. Medvedev soulinye pou li di, Etazini sèlman fokis nan pwojè anti Ris, lòt bagay yo pa twò entèrese Etazini. Se pwojè anti Ris, pwojè kont peyi la Risi. Se wè ke la Risi tonbe, la Risi vin fèb, la Risi tankou jan ke yo fè, peyi Kore di Nò a. Se yon bagay k ap parèt vrèman difisil e daprè sa enfòmasyon fè konnen, peyi Larisi genyen resous natirèl ke pèsòn lòt peyi nan mond la pa genyen. Jounal The Guardian fè gwo revelasyon nan sa ki gen a wè ak demand zam ke peyi Ikrèn fè ak peyi oksidan yo pou li kapab genyen peyi Larisi nan konfli a. Otorite Ikrenyèn yo te mande 300 sistèm lanswokèt miltipl, e 300 sistèm lanswokèt miltipl se mwatye nan stòk ke peyi Etazini genyen. Si Ikrèn mande 300, Etazini li menm li genyen 600 nan stòk li, bay Ikrèn 300 lanswokèt, pou yon peyi tankou Etazini, grand pisans militè mond la ki chaje ak enmi, a nenpòt lè kapab gen yon konfli, si Etazini chwazi retire mwatye nan stòk li bay peyi Ikrèn, Hey li vrèman parèt difisil li pap posib nou wè se yon misyon ki vrèman enposib pou peyi ikrèn e ikrèn te mande mil abizye mil avizye se kantite sa ke etazini genyen nan stòk li eske ou tande sèl sa ke ikrèn mande ki kapab posib selon jounal the guardian se rezèvwa yo ke ikrèn bezwen 500 rezèvwa.

E gen lòt materyèl toujou, men sa yo, yo parèt vrèman difisil e menm enposib pou Ikrèn jwenn yo. Menm ke lòt peyi yo ta kontribye, nou konnen lòt peyi k ap soutni Ikrèn yo, yo pa tèlman genyen gwo materyèl ke Etazini genyen yo. Yo ka gen kèk ladan yo, men an kantite non. Reprezantan ofisyèl konbatan Lugansk yo ki se Kapitèn Filiponenko, Mesye sa pa janm rate yon jou janm toujou di l pou li pa soti rapò li. Ebyen li fè konnen jodi samdi 18 jwen an nan gran maten lame Ikrenyèn nan pèdi 24 sòlda e genyen 6 veyikil blende de transpò twoup ki detwi e 7 veyikil senp ki detwi. Se yon bagay ki parèt vrèman konplike e semèn sa mwen pa rate yon jou pou mwen pa di w men kòman sa pase nan Lugansk. Sa se rapò reprezantan ofisyèl konbatan Lugansk yo ki se Kapitèn Filiponenko. Bagay yo parèt vrèman konplike pou lame Ikrenyèn nan nan Donbas. Ann ale pou lòt enfòmasyon toujou. Yon tren chaje avèk materyèl militè t ap kite peyi Larisi pou antre nan peyi Ikrèn. Tren sa yo te filme li nan rejyon Irskoutsk nan peyi Larisi, Li te chaje avèk cha blende modèl T-80, te gen 10 cha blende modèl T-80, e 21 cha blende modèl T-62. E nan jou ki te pase yo, te gen yon lo materyèl ki te kite peyi Larisi, k ap antre nan peyi Ikrèn. E bò kote peyi Ikrèn, gen Joe Biden ki sot anonse èd militè pou 1 milya de dola pou peyi Ikrèn. 1 milya de dola! fè pati 40 milya de dola ke administrasyon Joe Biden nan te debloke pou peyi Ikrèn, e 70 pousan nan kòb sa a prale kòm èd militè pou peyi Ikrèn. E chak mwa, y ap debloke 1,5 milya de dola pou peyi Ikrèn, yon fason pou Ikrèn kapab toujou gen kòb pou li kapab kontinye batay ak peyi Larisi. Lè nou reflechi, 40 milya de dola se valè ke Etazini mete disponib pou peyi Ikrèn e avan sa Etazini te deja envesti plis pase 4 milya de dola nan konfli a. E peyi Larisi, sèlman nan konbistib fosil, yo antre 98 milya de dola nan 100 jou de gè, soti 24 fevriye pou rive 3 jwen ki sot pase a la. Èske w tande? 98 milya de dola sèlman nan konbistib fosil. E pou lòt bagay yo menm? Daprè enfòmasyon yo, Larisi envesti anviwon 800 milyon de dola nan konfli a chak jou. E kounye a, si Etazini chwazi bay Ikrèn 1,5 milya de dola chak jou pou konfli fas ak Larisi, nou wè montan sa parèt vrèman enferyè parapò avèk sa ke Larisi ap envesti nan konfli a. anviwon 800 milyon de dola chak jou nan konfli a. An nou fè yon kalkil, si la Risi envesti anviwon 800 milyon de dola nan konfli a chak jou, nan 30 jou, la Risi ap envesti 24 milya de dola nan konfli fas ak peyi Ikrèn nan nan 30 jou. E Etazini ki dispoze 1.5 milya de dola pou peyi Ikrèn chak mwa. Malgre gen lòt peyi kap sipòte peyi Ikrèn, men peyi sa yo, kantite ke Etazini bay, sa ke yo bay lè w pran tout ansanm lòt peyi ki chwazi sipòte peyi Ikrèn, lè n pran Lafrans, Angletè, Almay, Itali, Repiblik Tchèk, Oland, e lòt toujou. Kantite ke yo bay vrèman enferyè pa rapò ak Etazini. Se la pou wè ke li parèt vrèman enposib pou Ikrèn kapab atenn objektif la ki se mete sòlda Ris yo deyò. E chak jou sòlda Ris yo ap vale tèren nan peyi Ikrèn, yo pa sispann pran kontwòl teritwa nan peyi Ikrèn, e sa gen plis pase yon semèn depi ke yo te fè konnen plis pase 20 pousan sou teritwa peyi Ikrèn nan sou kontwòl Laris. Se vre, l ap toujou rete plis pase 20 pousan, paske Ikrèn pa rekipere teritwa, Larisi kontinye ap pran kontwòl teritwa, menm lè l ta 25 pousan, 30 pousan, se toujou plis pase 20 pousan. Men n ap tann ki sa, jou k ap vin la yo, medya yo pral di konsènan teritwa ki kontinye ap tonbe sou kontwòl sòlda ris yo nan peyi Ikrèn. Bagay yo parèt vrèman tris. Pa gen moun ki wè yon pòt de sòti, yon posiblite de pè antre 2 peyi sa yo, ant Ikrèn avèk Larisi. E selon deklarasyon yon konseye Volodymyr Zelensky, Ikrèn nan yon pozisyon ki trè fèb, pa gen posiblite pou yo negosye ak Larisi. Si y al negosye avèk Larisi, kontwòl teritwa ki deja nan men Larisi yo, l ap difisil pou Larisi remèt yo. Al negosye nan moman feblès advèsè a li menm ki deja fò pasew paske ou aksepte obeyi avèk li, li menm lap pwopozew sa ki pap fèw byen ditou. Sitou Mariupol ki vrèman enpòtan pou peyi Ikrèn, genyen Severodonetsk, genyen Kherson e zòn sa yo ki gen yon enpòtans kapital pou peyi Ikrèn e resous natirèl peyi Ikrèn, a 80 pousan chita nan Donbas nan Mariupol nan Kherson. Ikrèn te deja di ke yo pa gen teritwa ke ap kite dèyè. Kòman sa pral fèt? Se la pou yon moun kapab wè, pou Ikrèn kapab rekipere teritwa ki nan men Larisi, se 2 bagay, se yon gwo gè. Yon gè otan fas ak Larisi, la li kapab parèt vrèman difisil pou Larisi. Men la tou nap gentan antre nan sa ki gen a wè ak yon gè nikleyè. Eske w tande? Si otan ta deside pou yo antre nan gè a, otan ki genyen 30 peyi, pou n site peyi ki fè pwa nan otan, gen Etazini ki se grand pisans ekonomik e militè, e genyen Lafrans ki vrèman bon nan sa ki gen a wè ak militè, e ekonomi Lafrans la bon, Almay osi, Angletè tou. Mwen site 4 gwo toro sa yo sèlman. E kounye a eske alye Larisi yo pa pral antre nan batay la? la nap deja antre nan yon gè mondyal e se pa yon gè ki pral fèt menm jan ke lap fèt nan peyi ikrèn nan la. Nan peyi ikrèn solda ris yo antre yo vin batay men de lwen depi la risi misil ap lanse e depi peyi etazini e lòt peyi ki fè pati otan yo misil ap lanse ap pran direksyon peyi la risi e pozisyon solda ris yo okipe nan peyi ikrèn e la risi li menm ki se yon grand pisans nan sa ki gen a wè avèk zam Nikleyè. Bagay yo tris, se vrèman konplike, yon bagay ke n pa t panse men ki sou wout pou vini la, ki se yon twazyèm gè mondyal, e Pap Franswa deja di l ke nou deja nan twazyèm gè mondyal. Eske w dakò? Di m nan yon kòmantè silvouplè, eske sa Pap Franswa di a, se sa ke l ye? Eske nou deja nan yon twazyèm gè mondyal? oubyen li pa ko vini li gen poul vini daprè mwen menm lap rive ak vitès epanyel pa fasil hey bagay yo anpil kite yon like anba video sa e pa sispann pataje li konsa wap sipòtem ankourajem nan travay la.